Gabriel Moïse gran frè
Ou se gran frè Prezidan Jovenel Moïse asasine Le 7 jiyè 2021 Wi se sur Gran frè Jovenel Moïse. Se su ke m gen 60 an, misye gen 53 zan. 53 zan. Kijan w viv asasina sa? Kilè w pran nouvèl asasina a? E lè w te pran nouvèl la, kijan w te santi w? Bon, pratikman,
m pran nouvèl a inè di maten. Le 7, 7 fevriye, mèkredi 7 fevriye. Ok. 7 e, e, e, jiyè.
7 jiyè.
M pran nouvèl la a inè di maten, epi m stil. Bwè yon kou gòg. Ou bo kleren? Ah yeah, m fè yon gòg epi m retounen kouche. M di sèlman, m te konnen misye ap asasine, men m pa t konnen si se sou pouvwa. Ou te konnen Jovenel Moïse t ap asasine? Oh, kòrèk! Ou te konn sa?
Oh yeah, m konn sa. M konnen misye ap asasine, men se pa pandan l nan pouvwa. M konnen aprè pouvwa l sipoze asasine. Ok. Yeah, sa klè.
Nan demen maten sa k pase lakay ou? Nan demen maten sa k pase? Bon, nan demen maten, 5 è di maten, m still. Pran lari epi m gade lari a men m wè tout moun ap kriye, kwaze men, bagay, m pa konprann.
Men ekoute, lè w pran nouvèl la, ki kote ou te ye? Se nan Nòdès oubyen Pòtoprens? Nòdwès.
Nòdwès?
Ou te Pòdepè? Pòdepè, Pòdepè.
Ya, m te Pòdepè.
Epi m sòti, m wè lari a jan l ye. Bon, pou evite ke moun yo twò rive sou mwen, epi m reyantre ankò. Ok.
Ou te pase ici an nan emisyon Maten Deba, ou te nan Maten Deba Pòdepè. Ya. E ki relasyon w te gen avèk Jovenel Moïse kòm frè w, kòm ti frè w pandan ke l te prezidan? M te gen yon relasyon avè l an frè, men m pa te gen yon relasyon avè l antan ke prezidan non. Konprann? Nou te gen yon relasyon, nou pale, nou pale antre nou. Men nou pa nan politik, nou pa pale de fòm de choz sa yo. Konprann? Paske m te toujou elwanye m pandan misye prezidan pou moun pa twò wè m kole sou li. E se rezon sa ki fè m gen enpresyon m te viv pi anpè. Ok. Sa k te fè w kwè ke li t ap asasine kanmenm? Yo t ap asasine l kanmenm? Sa k te fè w kwè sa? Se paske nan tanperaman misye, li pa vale, li pa bre.
Nan tanperaman l, li pa vale, li pa bre? Non, non, non, non. Otomatikman bagay la pa dwat epi l bay li egzakteman. Li pa bezwen konnen si l ap deranje iks ou igrèg. Ya, m konnen m si ke gen anpil moun misye pale de yo, se si ke moun yo pa ta pral tolere sa. Gen bagay louko ou kapab di yon moun a de epi otomatikman ou fin di l a de epi sa rete antre nou men otomatikman ou pibliye l wa pral mouri.
Sa klè. Donk lè w wè prezidan an ap pran dè pozisyon, ap denonse dè moun. Kòrèk.
Konn sa pa vle Donk di konn. ou te ou te ou te ke konvenki ke ou te gen konviksyon ke. Misye gen pou l mouri, pou l asasine. Pou l asasine. Ya, sa klè. Bon, ou pa t konnen ke l t ap asasine konsa legalman sou pouvwa a? Non, non, sou sou pouvwa a. Men, sa k vin pase ki fè w wè jwèt la fèt mal konsa, se paske menm moun ki sanse asasine misye yo pa t prepare apre Jovenel Moïse la. Ok. Se te sèlman wè tiye misye epi se fini. Imajine yon moun mouri a inèdimaten, yon moun asasinen, yon prezidan, se pa se yon sivil, asasinen a inè di maten, a senkè de laprè midi, konsta pral fèt, sa sa sifi.
Menm si son chyen ki te mouri a sa, sa sa ye.
Ou konn?
Li pa ta dwe pran tout tan sa. Di tou, kote ou wè m chita la avè w la ki 7 oktòb la, ou konn, misye mouri atè toujou.
Jiska prezan? Non, misye mouri atè, pèsonn moun pa leve l jiska senkè. Wi. Alo, m vini nan radyo a la, se paske m konnen son radyo entènasyonal. Le mond ap swiv nou la. Avan nou rive sou rezon an, e, bon, moun ki nan antouraj ou, ki konn fanmi an, konnen ke ou pa t nan danse kole avèk premyè dam nan, donk madan Martine Moïse. Jiska prezan. Jiska prezan.
Kòrèk.
Donk nou pa ou pa janm gen rapò Non men ki rapò m pral gen Non non ditou nou pa gen rapò pa gen pa gen koze koze konsa Men aprè asasina èske nou pa janm pale
E nou te pale nan antèman E pi li mande m kisa m konprann kisa m panse m di M pa m pa pral sonje anyen nan jovenel ditou ditou swa pase labitid bay non Men sèl bagay ki genyen ki di sa ki tiye misye a w apral kreye yon mwayen pou rejwenn li se kominikasyon se sak tiye misye misye te manke kominike a fanmi l a zanmi l a afè l moun li ou konprann se yon nan rezon ki fè misye mouri yon wòch pa tire si se Mateli mon frè pòtoprens t ap kraze paske Jovenel Moïse pat gen alye. e l pa t gen fanmi tou. Se sa k te nan tèt Martine.
Donk, selon ou menm, selon ou menm premyè dam nan pa t konsidere fanmi Jovenel? Ditou!
Imajine w, pa gen yon moun nan ras mwen ki gen bonjou a Martine. Sa w di m la a? Oh ya, kòrèk. M pa sonje sa. Gwo dega sou fè la wi. Non men m pa sonje sa.
Pa gen yon moun nan fanmi Jovenel? Si l gen kominikasyon a yonn nan moun y ap fè kachotri. Paske mwen m pa konnen l. E Marielle? Sè ou la. Non, li New York. Li pa gen rapò ak Martine Moïse? Non, du tout. Pa gen bagay konsa. Se gwo degrasyon ou fè la nan maten an. Sa k gen la, se pou m di l pou lemond tande. Paske sa m sonje, gen yon prezidan Kennedy ki te asasine. Gon frè l ki te disparèt apre.
O! Donk ou panse sa te ka rive w? Sa kapab rive m. O! O yeah!
Ou konn.
Gabriel Moïse. Moun kap gade maten deba kòrèk.
Moun kap gade maten deba e ki ap swiv emisyon an trè byen. Èske ou konn sa sa vle di sa w di a la a? Eseye byen gade m paske nou gen dwa pa wè m ankò.
Sak fè w di sa Gabriel Moïse? Ah monchè, pa jwe monchè.
La verite rete la verite. Si w swiv gen 2 moun ki tap pale la verite sou la tè. Yo tou de mouri. Se Jezi ak yon lòt ki te di latè wond kòm yon boul, yon oranj, sesi sela, epi yo tiye misye. Yon syèk apre, yo vin reyalize Galile te di laverite, yo drese yon bis misye epi yo fè yon plas piblik pou li. Donk ou panse ke kòm frè Jovenel Moïse, yo kapab elimine ou? A m nan li nan. Ok. E ann fè yon ti pale rapidman. Gwo koze.
Vous écoutez Matin Débat. Ici Matin Débat. Jovenel Moïse pa kite byen pou fanmi an.
Bon pratikman li mouri kite byen pou madanm li ak pitit li daprè mwen menm. Ou konn.
Gadon istwa. Non men se sa sa w wè a se sa. Kòmsi Jovenel Moïse pa kite anyen pou fanmi an kòm byen. Si l kite m pa konnen. Li pa kite anyen pou mwen. Pou mwen non.
Li pa kite, li pa kite yon pawòl, yon papye yon kote, testaman. Li kite papye pou madanm li. Pou yo li, pou yo ekri. Paske map di w sa k laverite. Martine konprann tout moun se Djédjé. Sa w di m la?
Non, non.
Ou pa ka pran tout moun pou Djédjé mon frè. Martine Moïse panse tout moun se Djédjé. Ou fin antere ma ou, pa gen pwoblèm ou antere ma ou, tout moun vin nan antèman. Ou konprann? Epi ou pa janm di moun pèsonn anyen, vandredi a m tande Martine a minwi la rantre lakay Bòs Etyèn nan. L al nan afè jèb flè bagay sa sa siyifi, kisa sa siyifi? Fò w akonpaye de yon manm nan fanmi nan pou w al kote, pou w al kote frè yo te ye, kote sa m pa ka di la a. Kote, kote, kote, pou tout moun k ap tande la ki, ki, ki, ki dwe konprann sa k ap pale a. Lè w di l antre nan, nan jèb flè Bòs Etyèn, e sa w di? Lakay Bòs Etyèn.
Kiyès ki Bòs Etyèn?
Papa w. Papa m, papa m.
Ok.
Ya!
Ou pa gen dwa al rantre lakay moun yo san pèsonn moun. Sa pa fèt. Donk li debake san okenn fanmi pa konnen?
Mwen menm m pa konnen, pèsonn moun nan fanmi pa rele m nan telefòn pou yo di m. E yo pa konnen tou. Lè m rele yo, non, yo pa janm okouran de sa. E Bòs Estèn se papa w?
O ya! Kòrèk. Donk lakou a se lakou papa w? Wi, lakou papa m. Papa m antere yon bò, Jovenel Moïse antere yon bò. E si w gen pou w antere w ap antere yon lòt bò? Bon, kav la gen plizyè plas. Wi. Ou konprann?
Se sa m konnen. Si m pa mouri nan lanmè.
Gabriel Moïse ki jan w viv?
Bon, m ap viv nòmal, daprè mwen menm. Paske m te gentan aksepte viv konsa. Men, foto w. Vous écoutez Matin Débat. Se nan foto tankou tout moun wè Jovenel mouri. Wi, se, jiska prezan, daprè mwen menm misye pa mouri. Sòti m la! O, kòrèk. Pou ou menm Jovenel Moïse pa mouri? M pa wè l nan mòg, m pa wè l nan sèkèy, m pa, m pa wè anyen. M pa ka di veri, m pa ka bay manti. Se laverite pou m bay. Isi, Maten Deba! Vous écoutez Matin Débat. Sa e nòmal ki la a. Se pou lemond konnen sa k ap pase a, sa l ye. Donk ou menm kòm frè Jovenel Moïse. Se nan foto a ou wè l tankou tout moun wè l. Jan tout moun wè l la. Ou pa janm wè l nan mòg. Menm menm menm menm. Ou pa konn si l te nan sèkèy. Ditou ditou. Si l pa nan sèkèy.
Men lè w wè foto sa foto a di w. Monchè sa mwen menm konnen lè w gen yon mò ki nan mòg w ale w al wè mò a epi. Ou kapab idantifye mò a pati de yon ti bagay li te gen nan kò l, yon bagay pèsonèl.
Ou konprann? Foto dètèt la t pa parèt paske yo t ap wè ti krèk la dètèt li. Non, men, men sa k pase, men sa k pase, men sa k pase. Mwen menm se gason, ou menm se gason tou. Wi, wi, wi, wi, wi. Marye.
Wi. Ou gon bag nan, nan men w toutan. Jovenel Moïse te gon bag nan men l? Toutan! Bag li nan men l. O! Ou konprann?
Ou pat wè mak la?
Wi men nan foto a pa gen bag non. Non ditou.
Menm lè bag la sòti fò gon tras blanch ki nan. Sòti m la!
M pa konnen si se laverite mwen map di la. Ya, ou konprann se ke m bay li jan li ya.
Ou ka mouri vre wi. A m mouri monchè. Ou konprann? Ou wè jan fatig ou si w ka gade m louko gade m mouri deja. Donk pou ou menm frè Jovenel Moïse, gran frè Jovenel Moïse, prezidan Jovenel Moïse, se nan foto menm jan tou pou nou wè Jovenel Moïse mouri.
Ou pa wè li nan mòg, li nan sèkèy, li nan nan. Se foto kou wè yo, si w ap jije Jovenel Moïse te kon bag nan men l, bag maryaj. Ekoute, ekoute, ekoute, ekoute. Ki tandel nan radio an epi kap plede relel. Wi pa gen pwoblèm, m konnen moun ap rele, moun ap rele. Kap plede rele. Ban mwen telefòn nan. Men son gwo verite, ekoute men son gwo verite k'ou bay. Non men se sa k fè m di w Jezi ki te mouri pou la verite, Galile mouri pou menm bagay la. Donk foto men an pa gen bag la vre. E si te gen bag yo ta retire bag la fò l ta rete tras la. Tras blanch la. Ou konprann. Zanzan mwen m klè. Ou klè sou sa?
Ah ya. Men afè bagay pye kraze, bagay. Ah non sa yo se istwa monchè. Istwa!
Ah!
Istwa bagay. Gabriel Moïse! Bon machin pa kraze nèg la, misye pa fè aksidan pou li kraze nan eta sa a. Ou konprann? M ap di w klè, se 3 moun ki tiye Jovenel. An ale, an avanse.
3 moun.
Atansyon, atansyon, atansyon. Premye moun ki tiye Jovenel la, se moun ki te rekile misye de pwòp zanmi l, de pwòp alye l, de fanmi li. Ou konprann? Dezyèm moun ki tiye l la se moun envestisè, moun ki konpile ti kòb yo, òganize yo peye. Twazyèm moun nan se egzekitè.
Pelepepe, pelepepe, ici Matin Débat!
Ki premye moun nan ki lwanye defen moun nan?
Premye moun ki tiye Jovenel Moïse la, se moun ki te rekile misye de pwòp zanmi l, ki te gen santiman pwofon pou misye. Yo rekile moun sa yo de misye. De fanmi l, zanmi l. De fanmi l, zanmi l. Pou l pa gen kontak ak fanmi l menm. Moun sa koupab. Moun sa koupab wi. Non men se lilojik.
Pliske misye pa mouri a pèsòn moun. Dezyèm moun nan se moun ki konpile, ki konpile ti kòb yo, mete lajan ansanm bagay pou ki konpile epi pou yo peye yon lòt gwoup moun. Twazyèm moun nan se egzekitè. Konsa ye, hein? E sal konprann. Men sa n ap gade men prezidan la efektivman donk pa gen bag la. An gade m wè, m pa wè non.
An gade pou n wè madam mesye, sa se foto men prezidan an. Mwen Gabriel Moïse pa gen okenn mak bal la ditou jamè. Mak bag. Non pa gen mak bag. Mak bag. Gon dwèt ki gen ki gen koulè bay la vrèman ki fre. Poukisa ou jwe telefòn sa a?
An bann ou bay sa devan moun la. Poukisa se fakte pou ou eskize m. Èd sa mèg prezidan efektivman pa gen okenn tras de bag. Jeneralman e la yo ye ou pa wè l. E pa gen bag ditou. Bon, Gabriel Moïse, ou fè de gwo deklasyon maten an la wi. Pa gen pwoblèm, map pwofite di Martine Joseph Moïse pa lakay Bòs Etienne nan san pèsonn moun pa konnen. Ou klè sou sa? A, m klè, m klè.
Pa fè sa, pa fè sa ankò. Mesaj a madam Martine Moïse, Premyè Dam de la Repiblik. Nòmal, nòmal. Ki mesaj ou voye ba li?
Pa mete pye l lakay moun yo ankò, San yo pa envite l, san l pa di pèsonn moun l ap vini la. Pa fè sa. Ou di m la a? Isi, Madi Deba!
Pa fè sa, pa fè sa. Madam, mesye, se pou listwa e laverite, vi ke jodi a fè egzakteman 3 mwa, jou pou jou, depi ke Prezidan Jovenel Moïse asasine. Nou fè di gen pwoblèm nan fanmi an. E pèsonaj n ap pale la a?
E louko, pèsonaj n ap pale la a se gran frè Prezidan. Yon kesyon de jistis bagay k ap pale, sa se istwa. Jistis la se si Jovenel Moise t ap leve yo li pa ka leve se pa lajistis la pral òganize l pou l wè si l te kapab on ti jan viktim e pa viktim non pini moun ki nan zen an dekwa pou yo pa asasine on lòt moun menm jan ankò e apre sa se pa yon kesyon de jistis jistis ou a kisa moun ap pral vin ba w istwa de jistis pou on moun yo rache nan eta sa a bon sa a sifi. Men w konvenki ke ou menm pou ou menm Jovenel Moise pa mouri? Daprè mwen menm

Se paske jodi a fè misye 3 mwa. M aksepte reyèlman m pap wè l.
Donk tout, tout, tout avan ou ou panse w ap wè l ankò? M te gen enpresyon an. Paske pou w menm li pa mouri.
Men jodi a aprè 3 mwa ou aksepte ke w pap wè l ankò? M kite sa. Gabriel, èske n ka di misye te w kouraj? A non m pa bay kouraj monchè, m gentan genyen l. Deja? Oh ya. E ou pare pou tout rès yo? Non men se mouri m pral mouri sa m pral ri la sa pou w pare ou ap pare pou yon bagay bon m konnen m pral mouri. Gabriel Gabriel e ou se gran frè prezidan Jovenel e kanpay ou te gen zanmi nan pouvwa a depi aprè lanmò a ak kiyès ki te nan pouvwa ki bon moun Jovenel ke ou gen toujou gen kontak avè l? Monchè bon moun ki te nan pouvwa a li New York kounya li pa la ankò bon moun ki te zanmim nan li pa la ankò. Men kijan w viv ese ou pa gen anyen nan leta ou pat gen kòb nan leta chèk nan ministè kòman w viv.
Mwen menm non monchè se pa yon bagay konsa monchè bon chak tan yo tèlman konprann yo tèlman konnen sa yo fè a Chak tan ou rive kote yonn, yo kouri dèyè ou. Yo pa resevwa ou bagay. Ah se konsa w ye la?
Se te konsa, se konsa sa fèt. Donk avan tèman an la pa gen moun ki rele w tou? Non monchè pa gen bagay konsa.
Leta ayisyen pa gen bagay konsa? Leta, gon enstitisyon yo rele laprezidans ki nan yon peyi done. Wi. Chak grenn peyi gen laprezidans, gen jan yo trete fanmi prezidan. La fanmi prezidansyèl, trè byen. Ou konprann?
Men, kòm Ayiti pa peyi, Ayiti se yon kote l ye, m aksepte tout bagay. Ou konprann?

Nou menm nap entèprete l tankou son senaryo, kòman w konprann senaryo sa a?
M apral mete bagay konsa nan tèt mwen, m apral panse de sa ankò Louko. Ok.
Paske ou deja pèdi deja.
Pèdi pèdi nèt. Pèdi pèdi nèt. Ok, fanmi an konbyen manm ki rete nan fanmi an? Gen ou menm Mariel se konbyen nou ye? Mwen menm Mariel, Elsie, Nanot, Yòl. Eske pawòl pawòl ou di la maten an la pou madame Martine Moïse pa mete pyel lakou papa nou an. Se mwen menm ki di sa. Se pa pawòl se pa pawòl nou tout. Se pawòl nou tout daprè mwen menm. O se pawòl nou tout. Yo youn nan yo pa janm wè Martine tou. Wan. Se gran frè a.
Wan. E se ou menm ki pi gran. Se setan m gen anplis Jovenel. Ok.
M fèt an 61 misye fèt an 68. Ou pi gran ke yo tout? Non, non, tout lòt yo pi gran pase. Yo pi gran pase w? Men se mwen ki gason.
Men sa fè mwen di w ke eske pawòl pa w la se pawòl pa yo? Daprè mwen menm se pawòl pa yo. Paske yo, yo, yo pa wè, yo pa wè Martine, yo pa wè pitit Jovenel, yo pa wè pitit Jovenel. Ou pa konprann anyen. Nèg la pa ka mouri pou l gen pitit li pou timoun yo pa ka wè tonton yo, pa ka wè matant yo. Sa sa siyifi? Sa sa ye la, sa gen la?
E yon fanmi prezidansyèl? Yon fanmi prezidansyèl.
Kanpay poko dekrete tout moun se pete kouri pete kouri tribò babò bagay se se se la istwa sa pa peyi se pa peyi ayiti a ye.
Ebyen ebyen sa wap mande maten la Gabriel. Non li pa gen sa lap mande maten an. M'pa gen anyen ou ka banm la ka pral fè anyen pou mwen. Anyen pou ou wè. M'fin di sa m'gen pou m'di yo si m'mouri pita m'mouri pita. Men ou konnen ou ka mouri la. Oh ya ya kòrèk.
Louko kelkeswa peyi kelkeswa peyi. yon gran frè, yon frè, yon prezidan, yon gen yon frè prezidan, apre 7 mwa ki vin fon deklarasyon parèy, sa vè bokou di. Non, non, oh, se gwo nèg la sot di maten la, e bè antre la tout. Sa vè bokou di.
A, mon chè.
E koute madan mesye, se 3 mwa apre lasasina di prezidan Jovenel Moïse, e se premye emisyon n gen avèk yon manm fanmi an wi. Kòrèk.
E m pa si, bon, Martine Moïse pale deyò, men Gabriel pale anndan li menm.